Otorite amerikèn yo nan dosye prezidan venezuelyen an, nap pale de Nicolas Maduro, ebyen la a yap jwe jwèt koken, jwèt mèt dam anndan dosye sa a. Nan lannwit 2 pou rive 3 janvye 2026 la, nou konnen te genyen 2 sòlda ameriken ki te foule sòl venezuelyen an pou te kapab mennen yon operasyon, nan pèspektiv pou te kapab kidnape, kaptire, anlve, sekestre prezidan venezuelyen an pou ale avèk li Lèzetazini Damerik, swadizan de sa ke Etazini li menm li repwoche prezidan Nicolas Maduro a. Ebyen la a, nan dosye prezidan an ke yo arete li menm ansanm avèk madanm ni, Cecilia Flores ki se yon depite an fonksyon tou, genyen la a ministè de la jistis amerikèn li menm ki e donk siprime yon pati nan sa yo te akize Nicolas Madoulo a, sa a se jis pou moutre yo ke y ap fè jwèt koken, y ap fè jwèt mèt dam, yo dèyè mete lòt dosye sou do Nicolas Maduro. Ebyen, selon sa ministè jistis amerikèn li menm li fè konnen, e donk nan kominike sa a yo pibliye a, E donk kote ke yo te, oparavan, yo te lye prezidan an avèk yon katèl solèy, ebyen, e donk, ministè lajistis amerikèn ki sa l fè, li siprime pati sa a kòmkwa, ebyen, Nicolas Maduro e donk dezòmè li pa dekri kòm dirijan de yon katèl dwòg ankò men tout fwa ebyen yo katalize li kòm yon kliyantèl nako trafikan donk nou wè jan moun yo la yo menm yo ap jwe jwèt mèt dam yo fin arete nèg la yo antre avèl ozetazini pou yal jijel E nou wè nan premye aparisyon li devan lajistis amerikèn, li plede non koupab e l pa sede, li pa pran presyon e l di li stil prezidan peyi l, ebyen moun yo la a petèt ke yo pa kapab pwouve ke misye li fè pati de yon katèl dwòg ki rele Solèy, ebyen la a. Paske nou konnen lajistis se nwa sou blan li ye, la yo pa kapab pwouve l, yo efase pati sa a, ebyen yo lye li avèk nako trafikan. Ebyen ministè jistis amerikèn nan ki sibstansyèlman modifye ak dakizasyon prezidan venezyelyen an nou konnen yo te ka. tire a kote ke yo retire yon pakèt pati nan referans katèl solèy la. E donk, nouvo dokiman sa a kote ke kounye a yo vin klase, yo vin mete Nicolas Maduro, yo trete l ebyen e donk kòm yon kliyantèl notab de nako trafikan. Ebyen la, jan m te di nou an, Ameriken ki ap fè tout jan pou l kapab eksplwate gaz Venezuela a e nou sonje Donald Trump atravè deklarasyon li te di yo pral pran gaz yo yo gen Venezuela a ebyen la nèg yo ki petèt pap jwenn ase de chaj pou yo kapab kondane Nicolas Maduro y ap vini avèk lòt bagay ki pa menm egziste. Nan yon ak dakizasyon kote ke yo te emèt an 2020 pa yon gran jiri ameriken a Washington kote ke yo te afime ke prezidan venezuelyen an Nicolas Maduro li te jere nan pèspektiv e pou l dirije katèl dwòg solè sa a pandan ebyen aksesyon li o pouvwa an 2020. Akizasyon sa yo ebyen ki te edonk repete a plizyè repriz pa administrasyon Donald Trump la pou te kapab jistifye ranfòsman kanpay anti dwòg amerikèn nan nan Karayib la ebyen jounen jodi a ebyen yo ap rale bak. Etazini, li menm ki te egalman akize e donk Madoulo kòm prezime dekatè dwòg solèy la, e li fè konnen ke li te kolabore avèk òganizasyon kriminèl sa yo tèlke Tren de Alagwa e Katèl Sinaloa e epi yo te pale tou e nan kad yon konplo ki te vize e donk pou te kapab fè dwòg sòti e donk Venezuela pou antre Lèzetazini Damerik se sa ke yo te repwoche l ebyen li parèt yo kòmanse ap rale bak y ap siprime bagay yo nou wè istwa Lèzetazini Damerik sa n ap gade a la tou Ebyen sa se Gwenland. Gwenland ki sitye li nan ame nan Atlantik Nò a, ebyen nou kapab di ki se yon pati nan wayòm Danwa a. N ap pale de Danemark. Prezidan ameriken an, n ap pale de Donald Trump, Apre ke misye li te fin fè envazyon Venezuela a, Donald Trump la a ki vize pou l kapab pran plizyè kote. Nou konnen li vize Kanada, li vize Panama, li vize tou Meksik. Nou konnen ke depi lè l te moute l te di l ap rele lap lap chanje li pa nan fè kanal di meksik se gòlf di meksik ebyen se gòlf amerika etou kote a kolonbi li vize pou l arete prezidan gustavo petro donald trump ebyen ki deklare viveman nan yon entèvyou ke li ta bay pandan ke li te abò yon avyon prezidansyèl la ki se Air Force One, ebyen prezidan ameriken an ki fè part ke li vle okipe Grenland nan yon delè e donk ki pa twò lwen

Peyi nou an, li pa konparab a Venezuela, nou se yon peyi demokratik e nou la depi nou la e depi trè lontan nou gen yon pakèt tan. Genyen premyè minis Danoise la tou, li menm bò kote pa l ki voye jete byen lwen donk e mete an koz sekirite. e yo nan rejyon ou an, e donk li di, mwen pa dakò, e donk pou di ke sekirite nou, ebyen li menm li menase, se sa ke madam e Frédérique Sehn li menm li raple. An 2025, Dànmak li menm ki te konsakre prè de. 1,2 milya ewo pou te kapab ranfòse sekirite yo nan zòn estratejik yo. Genyen tou Linyon Ewopeyèn ki reyaji, notamman pa vwa Anita Hype ki se pòtpawòl diplomatik ewopeyèn nan kote ke li raple Linyon Ewopeyèn ap kontinye defann prensip souverènte nasyonal, entegrite tèritwa e envyolabilite fwontyè yo, e donk se sa ke pòt pawòl diplomasi ewopeyèn nan li fè konnen. Ebyen pwopo sa yo e donk ki e nou kapab di e pwopo sa yo ki pwovoke yon pakèt viv reyaksyon e de Dànmak nan linyon ewopeyèn ebyen donk Sa-a, li menm ki pa, ki fè anpil, anpil, anpil, anpil pale anpil, genyen Lespay, genyen Lafrans, e donk yon pakèt peyi ewopeyen, ki sa yo fè? Yo siyen yon deklarasyon komin pou yo kapab pote solidarite yo avèk Gwenland, li menm ke Donald Trump Ki vize pou l kapab pran Gwenland, nou konnen, ebyen, Gwenland, Lafrans, Lalmay, Litali, Polòy, Espay, Wayòm Ini, ebyen, tout sa yo menm, yo deside pote soutyen yo avèk Grenland donk nou konnen Inyon Ewopeyèn tou se restavèk Donald Trump e la a tou Gustavo Petro prezidan Venezuelyen an ebyen ki di li te jire pou l pat manyen zam depi aprè 1989 aprè. lafè geriya a, men jan bagay yo ap fèt la a parapò a deklarasyon Trump ki menase li ka vin pran l, li fè konnen tou li kapab ebyen reprann zam pou l kapab defann lapatri. Donk Donald Trump ebyen ki ap mache ki vle konkeri lemond menm jan il fut un temps nou wè Wòm t ap mache konkeri lemond e Wòm li te pèdi grand pwisans li Nou pa konnen Donald Trump ki sa k nan entansyon l.